Konpa dirèk la de menn defansè konpa dirèk se klas avèk nou yo nou klè sou sa e si Gazman ta ranfòse e Zenglen ta ranfòse nou tap ankò plis paske se fòma konpa dirèk la.
M prale apati de sa Richie sot di la pou m esplike lè map pale de konpa dirèk la map pale de kategori 1 2 3 a Lè map pale de kategori an, jan Richie Saud esplike l la a, ok, e li fè referans a egzakteman sa m konn di an. N ap pran kategori 1 an, men pou n konprann li byen, m ap pale nou de ban. Gen 4 ban nan konpa dirèk la. Premye ban an se van. Dezyèm ban an se vokal. Twazyèm ban an se kòd yo. Epi ban dèyè a se po. Premye ban se van sa vle di ke pou jwe konpa dirèk la byen jan Nemou te fèl la lè Nemou tap kreye konpa dirèk la pa bliye Nemou se saksofonis ke liye li te jwe avèk saksofòn twonpèt twonbonn sa se premye ban an dezyèm ban se vokalis yo yon djaz gen dwa gon grenn chantè Konsa tou, li gen dwa gen de, twa, kat chantè. Nemo Jean-Baptiste te konn gen twa chantè, de, twa chantè nan djaz pa l la tou. Siko tou. An, nou genyen liy kòd la. Liy kòd la, konpa dirèk la, òdinèman li jwe a de gita. On gita solo, on gita akonpayman. Li jwe tou avèk kibòd. De no jou, nou jwenn moun ki jwe kibòd, sa nou, sa n ap gade kounye an la, tankou Nickenson Prud'homme, Antito Mercier, JP, eksetera. Epi, li jwe tou avèk bas. Epi apre sa, ou gen ban dèyè a. Ban dèyè a, se batri de tanbou w lan, ke nou rele batri. Se gong nan, ki gen kòbèl la avèk flòtonm nan. Alò moun ki jwe enstriman sa yo, l rele gongis. Sa se se yon pè de enstriman ke l ye. Epi nou gen tanbou yo, ke amerik, ke nou rele isit kongas. Ok? Tanbou a, pa bliye, gen manman tanbou a epi gen ti tanbou a. M ap esplike sa pi devan. Dezyèm kategori an, alò pou n konprann lè m ap pale de kategori, sa m vle di. Dezyèm kategori an li menm li gon fòma redui, li gen 3 ban paske l pa gen liy van an. Li pa genyen kategori, li pa genyen seksyon van an ladan l. Donk, dezyèm kategori an, se de gwoup tankou T-Vice, Enposib, Kay, Vayb, Harmonik, Gabèl avèk Zen. Premye ban vid, Dezyèm ban an li gen ladan l vokalis yo, twazyèm ban an se liy kòd lan, gita, kibòd, bas, epi ban dèyè a s on ban dèyè nòmal ke l ye, batri, gong, tanbou. Nou pral tonbe kounye an la nan twazyèm kategori an ki s on fòma ki pi redui toujou. Donk twazyèm kategori an li menm, ok, twazyèm ban an se yon ban ki enkonplè. Menm jan avèk dezyèm kategori an, nan twazyèm kategori an, liy van an, li pa egziste. Liy van an, li pa la. Liy van vid. Dezyèm ban an, ok, se liy vokal la, òdinèman kapab gen yon vokalis, ok, e lid vokal lan avèk moun k ap fè kè. Epi nou gen twazyèm ban an, ok ki se liy kòd lan epi ban dèyè a se pou katriyèm ban ladan l nou jwenn batri a sèlman pa gen gong pa gen tanbou si pou nou ta aplike yon lòt dènye kategori ki ta va katriyèm kategori an ebyen nou ta di ke se moun k ap jwe an playbak yo yo menm ki pa genyen ankenn enstriman live ki akonpaye yo se sèlman playbak lan ke nou tande. Konpa dirèk la 2 menn defansè konpa dirèk se klas avèk nou yo. Nou klè sou sa. E si Gazman ta ranfòse e Zenglen ta ranfòse, nou t ap ankò plis paske se fòma konpa dirèk la.
Pou nou konprann byen sa Ritchie te vle di lè l di lè l pale de fòma konpa dirèk la, la a nou wè li te pran egzanp djaz tankou djaz pa l la ki se klas, Nu Look Epi, nou kapab adisyone, li te pale tou de disip avèk zenglen, nou ka adisyone tabou konbo, ska cha, sistèm men, eksetera. Djaz sa yo menm tou, se fòma nòmal konpa dirèk la. E sa pou n konprann, e moun ki konesè yo kapab konprann sa byen, se menm jan gen yon bagay ki rele w pa egzanp magi djondjon. Magi djondjon an se yon bagay ki manifaktire pou l ba w gou djondjon an, donk ou kapab mete nan manje a. Men l pap janm menm jan avèk bon djondjon òganik lan w ap fè manje. Anben se menm jan tou, mizik ke w ap tande k ap bò keybòd la ap bò son van an, se menm jan magi djondjon an. Konparativman avèk van nòmal ke w ap tande nan Nu Look, ke w ap tande nan Klass, ke w ap tande nan Zenglen, ke w ap tande nan Disip la, se pa la menm choz. Van keybòd la ba ou a, li pap janm menm jan avèk van ke E se yon imen kap souflel la. Donk se sa poun konprann e nan mizik lan tou ok lèw wè djaz la ap sonnen full band lan ap sonnen jan konpa dirèk la dwe jwe a lè sa ap pale de fòma a men konprann byen yon djaz gen dwa nan premye kategori a epi li fè bokou mwens moun kon djaz ki nan dezyèm kategori, pa konprann ke sa m ap pale la gen anyen pou l wè avèk popilarite, anyen pou l wè avèk djaz k ap mennen, li gen, li pa gen anyen pou l wè avèk sa. Pas, paske menm an Ewòp, nan, nan foutbòl la tou, gen kategori, genyen divizyon, anben yon ekip k ap jwe nan dezyèm divizyon ka mennen bokou plis moun kon ekip ki an premyè divizyon e ki pa atire la grande foule. Donk sa pral depann de ki mizik djaz la genyen k ap mache nan moman an. Donk pa konprann lè m ap pale de kategori, m ap kategorize djaz yo an vèti de popilarite yo oubyen de mizik yo men n ap pale de fòma ke li jwe an e lòske ou jwe l avèk fòma nòmal lan, natirèlman, li sonnen pi byen. Ou gen dwa gen plis fanatik yon lòt djaz, men sa pa vle di pou otan ke moun ki konn konpa dirèk la byen. Se menm jan avèk e fransè gon jan l ekri, ok, anglè gon jan l ekri, se pou sa gen gramè, ou kapab ekri l, moun lan li l, li konprann sa w ekri an, men konsa tou gen moun k ap li l, li wè tout fot ke w fè ladan l. Yo wè tout kote ou te dwe mete s ou pa mete, yo wè tout kote ke règ yo te dwe aplike yo pa aplike, yo wè tout fot ou fè nan vèb yo tou. Se pou la, se la menm choz nan zafè mizik. Òdinèman, nou konnen ke m toujou fè repòtaj mwen yo, montaj mwen yo, avèk prèv a lapui. Youn nan bagay ke m vle nou konnen e konprann lè m ap pale de ban yo, se pa yon bagay Jean Claude Duvens envante. Ban, nou pral tande mizik sa a Astros, alò Astros se te djaz Arsène Apollon ki te rele AA Express, A pou Arsène, A pou Apollon, AA Express, ki te vin tounen Astros. E mizik sa a ki rele Se Po. La a, nou pral tande vwa Ti Manno k ap chante Ban dèyè a se po. Swiv mizik la byen, n ap tande li di premye ban se van, dezyèm ban se bèk, l ap pale de bouch. Twazyèmman se kòd, l ap pale de gita, bas avèk kibòd. Ban dèyè a se po, batri, gong, tanbou. Nou konnen jèn k ap vini de no jou yo, yo itilize, yo tande mo ban dèyè a, pa egzanp, la fòmasyon kreyòl la, ki rele fan club li an ban dèyè, men orijinal ban dèyè a nan konpa dirèk se batri, gong, tanbou. Batri, gong, tanbou se sa l ye, Men gen moun, mizisyen ki pi avanse, yo adisyone batri, gong, tanbou, e yo mete bass la tou nan kategori bandèè a. Men bandèè a pratikman se po, jan mizik la di w la, pa egzanp, nou konnen jeu de batterie an, batterie de tambour, se pou sa yo rele l batri, batterie de tambour, ok, se pou sa nou rele l batri tou kou, men non an, vrè non an se batterie de tambour, anben wi, li gen ladan li,

Se li menm nou rele tanbou e gen ti tanbou, gen manman tanbou. Men nan konpa dirèk te kòmanse avèk on sèl tanbou. Men jenerasyon an nan evolisyon yo vin jwe avèk de tanbou, te gen yon epòk Dipi Express te konn jwe avèk twa tanbou. Pou nou konprann menm, Bossa Combo tou te konn jwe a twa tanbou, Shuga Combo te konn jwe a twa tanbou a on sèten epòk, a on sèten moman de la dure. Men, m ap fè nou tande mizik la, ok, ankò yn fwa, pou nou tande sa k ban dèyè a.

Alafen, iwoni nan tou sa, se moun ki byen konnen ki sa pou l te fè a wi, ki byen konnen ki jan pou l ta jwe konpa a wi. Ki byen konnen ki fòma pou l ta jwe konpa a wi. Men, pou yon rezon ekonomik kèlkonk, paske sa fè afè pa l, ke li jwe a mwens mizisyen, sa fè afè pa l ke li fè plis kòb nan bal la paske l chaje menm pri Nu Look avèk Klass ap chaje a tou. Men. Fò yo aprann reyalize tou, malgre Nu Look avèk Klass genyen mizisyen adisyonèl sa yo k ap soufle van, yo jwenn mwayen kounye a la y adisyone demwazèl pou fè kè. Sa se bon jan respè pou Konpa Dirèk la. Non pa msye Jean Claude Wivens. Konpa Dirèk la
demen defansè konpa dirèk se klas avèk nou yo. Nou klè sou sa. E si Gazman ta ranfòse e Zenglen ta ranfòse, nou t ap ankò plis. Paske se fòma konpa dirèk la. Ou konprann sa m di w lan? Sou sa vle di ke mwen menm m gen enterè konnen ale la.